Apo iOS 16 nan lari jodia a la menm. Li disponib pou ou, ou kapab ale telechaje l. Men si w pa sur, m pa konseye w telechaje l, tann li fin stab anvan. Ou mèt kwè m demen 0 w ap wè l apo soti 16.1. Donk se sa k fè mwen menm pèsonèlman telefòn travay mwen, mwen pa telechaje l sou li paske m konnen rezon sekirite pral deyò eksetera. Donk si w poko fin sur, Pa telechajel ou menm tou ki pa gen espas nan telefòn ou pa telechajel paske lap pran 3 pwen 11 jigabay sou telefòn ou donk map montre ou 3 bagay ke m vrèman vrèman renmen nan nouvo IOS 16 sa premye bagay nap wè se background ou kapab retire nan foto kounya la wi li pa vrèman fin yon bagay pwofesyonèl tankou sou al nan photoshop pou fèl li mache Men ou kapab sou gon bagay byen rapid wap fè ou kapab retire fond ekran. Jan wap gade la m gen foto sa a la, m gen dwa jis peze sou li byen long epi wap wè l banm yon ti siy prip konsa lap mande m eske m vle pataje foto sa a oubyen m vle kopye l. Ou ka fè tou lè 2, ou ka kopye l oubyen tou ou ka pataje l. Vwala. Men foto foto yo la. Dezyèm bagay n ap wè se tèks mesaj. Kounye a la, ou kapab edit yon tèks mesaj oubyen dezanvwaye yon tèks mesaj. Unsen, si yo di l konsa. Ok, mwen ekri abone ak TK. M voye l bay tèt mwen, ki se telefòn mwen ankò. Epi m klike sou abone. W ap wè li ban m opsyon unsen pou m pran mesaj sa a bak. Oubyen mwen edit li. Ann edit li avan. Abone aptk kounye a. Tèks sa a, w ap wè li edit. Men, youn nan pwoblèm m gen, moun mwen voye ba li a ap wè edit la. Kounye a la, ann pran mesaj sa bak, pa vre? Kapab. Ann send. Ou wè jan l disparèt. Lòt bagay ankò w ap jwenn nan tèks mesaj, tankou moun ki renmen bliye yo, e sa k fè l anpil fwa mwen. pa vle li mesaj pou m pa bliye reponn moun nan. Men sa w ka fè, si w vle li mesaj la kanmenm, ou kapab fin li l, apre sa ou glise l sou bò dwat epi ou ale ou di l Unread. Ok, twazyèm bagay n ap wè se modifye ekran. Si w klike byen long la, w ap wè plizyè ekran, ou kapab fè plizyè ekran. Ok ou kapab ajoute yon lòt la a si w vle. Premye bagay w ap jwenn, w ap jwenn add new wallpaper. Y ap ba w kapab chwazi foto, ou kapab chwazi foto shuffle, ou kapab chwazi emoji. Kounye a se emoji ri a k genyen, m pral mete peyi m. Kounye a la se drapo a k genyen. Epi ou klike sou add ki se ajoute. M kite l konsa. Ou kapab chwazi tanperati etc. Featured. Apre sa yo ba w suggested photos, kot foto ke yo sijere w pou chwazi. Sa se pwòp foto pa m. Donk, lè ou chwazi foto, ou pa oblije gen gen lè a sèlman. Ou kapab mete tanperati epi kapab mete kèlkeswa sa ou vle a. Lepi souvan m toujou gen alarm mwen, donk mwen mete alarm mwen la. Epi ou kapab chanje jan ou vle lè yo ye a si ou vle se sa k parèt. Ou kapab chanje l. Ou kapab chanje koulè si ou vle. Ou kapab ajoute yon widget si ou vle mete si ou vle mete batri. Kapab mete batri w la. Donk foto sa a ou kapab fè l natirèl. Ok. Ou kapab chwazi black and white, duotone. Sa pral depan de ou menm ki sa w wè ki bèl pou ou. M pa vle set li. So m ale la. W ap wè tout sa m genyen yo. Yo menm yo la. Vwala. Lòt ti bagay ke w ap ka wè kounye a, search button nan li vin pa anba kounye a. Si w slide, ou pap wè search button nan la. W ap wè l pa anba. olye de anlè a lò slide. Apre sa, si w gen notifikasyon, ann di pa egzanp ekran an te fèmen notifikasyon, w ap wè notifikasyon sa yo parèt pa anba. Ale sou Facebook, Instagram, Twitter, swiv nou la, epi ale sou YouTube tape Teknoloji an Kreyòl, abone, peze bouton notifikasyon an chak lè nou lage yon videyo pou w ka gentan konn sa. N a ou yon lòt lè. Babay!